se enpòtan. E gwo dosye ki jen ap montre ki jan ke administrasyon an efektivman jounen jodi a n sipoze konprann sa byen ap ogmante kapasite pou li arete moun byen antandi avèk lajan ke l gen nan men l anfèt se gwo kòb e jounen jodi a prèske tout gouvènè repibliken yo moute yo motive konprann byen lide yo motive a wi lè w gen plizyè milya dola konsa men bò kote w bò lakay ou bezwen pou kòb sa depanse se lajan anpil moun enterese Anpil konpayi prive tou enterese. Se nap pale de plizyè milya de dola. Wap remake plizyè gòvènè repibliken mobilize, nou blezwen konstwi prizon, nap bagay, donk se konsa pou konprann li, se gwo koze. E anfèt nou pral gade efektivman kijan ke plizyè moun sa yo ap enplike. E kisa sa vle di pou kominite imigran an? E yo menm gen plan jounen jodi a pou achte. Avyon depòtasyon, liy ayeryèn, ok. Donk, son fason pou di ke bagay yo efektivman grav nan moman an la. Nan kèk mwa sèlman, administrasyon Trump la efektivman lanse gwo plan pou ogmante kantite detansyon imigran. Yo te konn pale de 40 mil, pa gen bagay konsa. Yo deja ouvè, e anonse yo pral ouvri tou, plizyè gran sant nan plizyè state, Florida, Nebraska, Texas, Louisiana, Oklahoma rantre ladann tou. Se tou fò konprann de tout pwojè sa yo antre nan kad sa n ta rele Big Beautiful Bill la, kòb la la, yon mega bill 170 milya de dola. Ladan l gen sekirite fwontyè, e nan lajan sa a 45 milya de dola sèlman pou bati sant detansyon, 45 milya pou w ka konprann koze a. E se pou rezon sa a, rezon sa a ke anpil gouvènè jounen jodi a di yo m gen espas la, m ap konstwi. Nou konprann tout se sa y ap fè la. Y ap kouri dèyè kontra. Paske yo wè gen yon opòtinite jisteman la. Non sèlman pou fè politik, pou montre ke yo di bagay sa yo, men pou fè kòb, touche lajan federal. Se sa pou nou konprann nan koze sa a. E w ap wè ke yo bay nan tout sant yo de seri de gwo non tou, gwo non wonflan pou fè moun pè. Anfèt, tout moun tande de Alligator Alcatraz, men jounen jodi a, gen youn ke yo ap ouvri nan Texas la. Se yon kote ki te konn Se kòm kòm ta dou son bagay ki te la pou militè e ki te kon yon sant de kèmpman ki te kon ap tòtire sa n ta rele le japonè. Non an ke l genyen an senpleman. Ou va konprann. Nan Indiana yo rele lòt la Speedy Way Slammer. Se konsa l rele. Nan Nebraska y ap prepare yon travay konsyantizasyon ki rele Comhurst Clanks. Nan Texas se sa n ta rele yon gwo tank militè. Non sa yo sonnen anpil pou fè maketing. E jisteman, yo vle kreye laperèz tou pou imigran yo. Ok? Montre ke kijan ke enben la, depi ou met rive la, jan bagay yo pral difisil pou ou. E Donk Juan de Santi, nou konnen ki deja li menm, Aligredo Alcatraz nou konnen dènye nouvèl la, ke yo bloke pou moman, byen ke yo menm yo di ap kontinye, yo anonse ouvèti yon lòt, yon lòt sant detansyon. Gen Mack Brown nan Indiana, li di ke li menm li gon sant detansyon la, Tout moun gen ti sant detansyon. Tout moun gen ti sant de detansyon pa yo. Yo ka pran nenpòt mil moun. Nebraska dakò pou itilize prizon sekirite l minimòm kòm detansyon detansyon. Gouvènè sa yo, e, yo, y ap fè sa pou montre ke y ap ede Trump. E, jisteman, yo vle sezi l tou kòm zouti de kanpay. Lè yo pral rantre kanpay pou montre ke ki jan ke yo menm yo kont bagay imigran kap antre nan peyi a, pa bliye ke yo fè bagay sa pase pou krim tou, tout moun se kriminèl, pase yo vle pou non an rete antre, depi se moun nan imigran se kriminèl, kriminèl, rezon pou di ke yap batay kont kriminèl, pase yo pa ta vle yo di pou wap batay yon senp sitwayen kap chèche lavi, ou konprann, e kap ede ekonomi an, donk se toujou mo kriminèl la yo mete deyò. E. Men dan, anpil nan gwo kontra sa yo, e jisteman yo fè anons, gen gen dwa pa gen tan menm finalize sou Donald Trump, men tout moun ap prese anvan manda Trump lan, konnen anfèt, yo ta renmen pou kòb sa a gentan kraze. Pa gen anyen k di l non, piske gon faktè la, pa bliye pral gen eleksyon, ou pral gon nouvo de palman, pa gen anyen k di sa k fè gon mache prese pou bon valè kòb sa a gentan pase, nan pran anyen k di ke tout kòb sa a ap gentan pase. E, mentan, pa bliye ke gen anpil, gen anpil nan sant sa yo, aspè legal la, y ap kontinye atake yo. Aspè legal la, piske anpil ladan yo kouri konstwi yo byen rapid, san respekte nòm, e, e se sa k pase nan ka Aligidò Alkatraz la, pwoblèm anviwònman. Li detwi ekosistèm nan Evègled la, e sa k pase. Se sa k fè jij la jisteman jwenn mwayen pou mande Non sèlman pou nouvo moun pa antre e mande e sispann operasyon nan sant sa yo. E pwotestasyon anpil nan sant sa yo ap fèt an deyò sant yo gen anpil moun ki toujou ap pwoteste, k ap akize administrasyon an, k ap fè mouvman, k ap maltrete e moun yo, k ap ki mete yo nan kondisyon e inimen. E yon lòt gwo nouvèl e sa fòn konprann li. Se koze Christine Nowen. Ann eseye konprann. La verite sa pou konprann nan koze depòtasyon tout avyon ou wè yo se yon ansanm de charters yo lwe nan men yo se de seri de kontra lè ice ice gen dwa mete sou l men se konsa l te toujou ye e anpil moun panse ke ice gen pwòp avyon pa l non se yon ansanm de kontra mentan sa k ap pase la yo gen tèlman gen kòb nan men yo nou wè m di l ap batay la li gen pwojè pou li pou ke ice achte pwòp avyon l pou depòtasyon e pase nan moman jan di la se lè yo ap lwe e yo yo di ke yo arive depote 15 mil moun pa mwa donk pa bliye ke yo gen plan pou yo depote yon milyon moun pa ane sa vle di yo bezwen ogmante kantite vòl yo e yo ta vle pou yo achte yon afè de 30 avyon konsa 30 avyon e sa ka rive nenpòt 12 milya de dola e yo di ke avèk yon parèy plan yo kapab arive depote jiska 35 mil moun pa mwa si efektivman yo gen pwòp avyon yo. Men kesyon an, se ke otomatikman ou gen avyon, pa bliye ke avyon an se vre ke ou di bon, lè w lwe l ou ta vle genyen l pou w te pote l men, ayis pral oblije kounye la nan sa n ta rele antretyen, antretyen, e se sa anpil moun toujou bliye nan anpil biznis wi, moun yo toujou neglije bagay sa yo. Anpil moun neglije biznis nan kesyon antretyen. Se menm jan pa egzanp yon moun ki di, m gen biznis Map lwe kay men bizisyon ap lwe kay la tou osi. Kay la, kay la gen antretyen tou. Ou konprann? So, ou gen bizis machin, whatever, li gen antretyen, son kou li ye, fò teni kont de sa. Donk, e, donk, sa vle di, lè ou gen avyon, kounye a se ou ki pral fè tout bagay, antretyen, ou pral gen, avèk tout ekipaj, medsen, sekirite, respekte regilasyon avyasyon, sa mande ou anpil, dot resous anplis ke li pral genyen. E donk, kòm yo gen kòb kounye la, yo ap fè, yo gen gwo pwojè jwenn tou li a. Paske pa bliye ke lò ou gen enstitisyon ki te konn gen 9 milya dola nan pa ane, e jounen jodi a ki gen 75 milyon, ou ka konprann ke se tèt chaje. E se lajan sa yo jounen jodi a ki pèmèt ke nèg yo panse achte avyon, ogmante kapasite detansyon, e ogmante tou kantite ajan ke yo genyen. E donk se pi gwo ogmantasyon ice nan listwa byen antandi. E mentan, e se la grand kesyon, eske tout sa kap fèt la yo, se sa nou pral konprann. Paske Donald Trump la pou 4 tran, e se la wi. Eske tout sa yo ap gentan fèt? E ou ka kesyone envestisman sa yo tou, nesesite yo. Ok, piske ou di ou gon pwojè debòte yon kantite moun, men Ok an dat ou ta vin ou ta vin depote moun sa ou pral fè avèk yo men se sa so se menm jan pa yon moun ki di konn pral antre nan ayy jounen jodi a fòk kesyone l eske wap ka rete paske tou wap la pou 4 tran eske lèl fini yap bezwen tout ajan ayy sa yo ou gen dwa kite bagay serye pou al fè wal antre ladann kòm djòb epi epi pi devan ou twouve w epi ou twouve w a pye paske imajine w denkou wap pran 10000 ou panse ke e avèk yon pouvwa demokrat yo pral bezwen tout ajan ayy sa zanmi pam bon Donk sa ka rive yo kenbe w, yo voye w nan lòt kote, yo ka chifye w voye w nan lòt lòt resous piske gen yon bann, jounen jodi a lè w pran yon ti tankou DEA, FBI, CIA, yo manke moun wi jounen jodi a paske tout konsantrasyon an se yon koze ice, ice, ice k ap fèt wi, tout kòb la e la li ye, kòb la e la l ap brase e donk kisa w pral fè avèk sant prizon sa yo, donk se de bagay tanporè pou nou konprann. e li klè ke sa ka rive ke ice pa p janm retounen nan 40 mil detansyon li ka ogmante paske avèk mwayen sa l ka manke l byenntande yo ka vin toujou vin gen plis mwayen men fò nou dakò ke bagay yo pa p rete konsa pwiske Trump la pou 4 an ok y ap ogmante kapasite detansyon y ap fè yon bann bagay but e pa gen okenn garanti ke tout kòb sa ap gentan depanse pandan 4 an nan. Ok? Donk, videyo sa se pou nou konprann ke sa kap pase la. Chak jou nou repete sa avèk moun yo. E pa gen koze kapon, li klè ke nèg yo gen kòb nan men yo. E ke efektivman sa nou ta rele enforcement la. Ajan ice, detention, ou pral wè yo pi plis. Ou pral wè wi plis, se pral, se yon nouvèl reyalite ke pès, tout moun kap viv pa bò isit sipoze kòmanse adapte avèk sèt nouvèl reyalite. Ok guys. Donk, kite yon kòmantè, pa bliye like, pataje, abòne, jis.